Bonjou bonswa tout moun non pam se Joam Valbrun siw pat ko abòne abòne ak chanèl YouTube la pataje e like paj la konpayi kopadi li prè poul retounen nan tout aktivite mwen pral esplikew bon nouvèl pou tout moun vòl yo pral rekòmanse nan mwad jiyè a. Men pa bliye, gouvènman Brezil la te bay yon dekrè, dekrè sa a ap fini le 6 jiyè. Men kounye a, pi gwo pwoblèm ki genyen pou moun ki te achte biyè nan konpayi Copa Panama bay 30 jou ankò, dekrè Panama a ap fini le 7 out. Te toujou gen vòl nasyonal. Se sèlman vòl entènasyonal ki pa t fèt. Copa di kliyan yo dwe al fè tès maladi kowonaviris la. Pou moun ki te gen viza ki fini yo, anbasadè a pa ko di anyen sou sa. Sèlman toujou rete an kontak avèk anbasadè a. Kounye a, se li menm k ap di èske moun nan ka vwayaje avèk viza ki fini an. oubyen anbasadè a ap renouvle viza otomatikman. Lè tout dokiman w fin okey, w ap rele ajans de vwayaj la pou yo kapab remake vòl la pou ou. Nan peyi Brezil, biye a pa tèlman chè, men yon sèl bagay, dola a kab vale teren. Copa di li prè pou l retounen an Ayiti a 70 pou 100. Anpil moun ap poze kesyon, pou kisa Repiblik Dominiken biyè yo toujou pi meyè mache? Wi l ap toujou meyè mache paske Sendomeng toujou gen anpil vòl pa jou e gen anpil touris ki antre nan peyi sa. Gen yon moun ki di koman lap fè antre nan peyi Guyana. Men pa bliye Guyana te fèmen pòt li nan moman maladi kowonaviris la. Li gen pou li resevwa vòl a pati de 8 Out kap vini. Pa bliye Guyana fè pati de Caricom. Ou pa bezwen viza pou antre Guyana. Giyana se sèl peyi nan rejyon bò isit la la a ki pale angle paske se Angletè ki okipe l. Se menm jan ou te kapab di Brezil tou, lang ofisyèl Brezil la se pòtigè. Malgre li toujou resevwa anpil touris men se lang li se pòtigè malgre ajanten yo toujou vin lakay li souvan men yo toujou pale yon sèl lang. Ou menm kliyan ki tande vòl yo pral rekòmanse fè atansyon mwen pa konnen kòman ou t achte biyè w la mwen pa vle ou pèdi okazyon sa gen biyè ou ka sèlman remake l yon sèl fwa e gen biyè tou ou ka remake l 2 ou 3 fwa. Pou antre Guyana, w ap achte yon biyè avyon ale retou. Men pa bliye fè rezèvasyon otèl la, fòk ou gen yon ti tchotcho nan pòch ou. Lè ou rive nan imigrasyon, si tout fwa yo ta poze w kesyon, yo pral analize nonm de jou ou pral fè nan otèl la, èske ti kòb sa ap kont. Otorite Guyana yo toujou ap panse paske a pati de 8 out, 9 out yo pral resevwa vòl entènasyonal. Di fèt ke maladi kowonaviris la ap fè ravaj, mesye yo ap panse eske maladi a pap kontinye ogmante nan peyi a. Pou moun ki te gen biye avyon pou Guyana yo. Pa bliye pako remake wòl sa yo paske chak jou yo ogmante yon degré menm jan Florianopolis nan Brezil ebyen apati de jodi a demen si Dye ve tout chòpin akademi ap fèmen paske maladi a ap vale teren pa bò isit se sa fè mwen di w pou Brezil nou preske gen 53 mil moun ki mouri deja. Jodi a ou gen dwa ou pran yon nouvèl vòl ap rekòmanse, demen si Bondye vle, ebyen yo bay yon lòt dekrè ankò. Se poutèt sa ou menm ki te gen plan pou ou te vwayaje, pako rele ajans lan rapidman pou ou remake vòl la pou ou. Men pa bliye, gen anpil moun si tout fwa ou te gen plan pou ou vwayaje, nan moman sa nap pale la, fè yon ti reflechi paske bagay la difisil tout kote. Nou gen yon nouvèl ki vrèman tris e map vini avèk yon lòt videyo nan jou kap vini yo. Nou gen yon pakèt konpatriyòt nou yo ki te soti Chili, Brezil, ki te vrèman tap fè wout e pou antre Meksik. Ebyen tout moun sa yo bloke nan refije Panama jiska metenan anpil nan yo ap pase de moman difisil. Pa bliye non pam se Joram Valbrun, si w pat ko abòne, abòne kounye a, nap rankontre nan yon lòt videyo si papa Bondye